Telespektatè de la radio Dayou bonswa bonswa. Bonswa bonswa e silvè nou vini jodi a nou vin pale sa kap pase lakay nou pase nou nou pa kap pase san pa pale sa kap pase lakay nou.

e moun pou te kapab kriye libète pou Ayiti e gen anpil moun ki tap ekri de konsè libète pou Ayiti ou imajine Sylvain pral gen libète nan peyi sa
ka gen libète wi pastè men m poko wè kot libète sa ap sòti pase pou janm wè peyi sa ap dewoule la.
Sijè nou genyen an nou pral pale de li la aswè a se, Eske vre demen se ve ki dat li ankò?
Demen 7 fevriye. An di m la bon. M pa konn si m twonpe.

E prezidan di e li menm l ap ton on ke makak e on zo pwason pou tout moun ki panse yo ka vale l. Bèl bagay mesye yon nèg chèf. Mwen salye tout moun ki repiblik dominikèn mwen kontan jodi a m te pale avèk on zanmi ki repiblik dominikèn Sande.

Gwatemala e wout ki soti Gwatemala ki mennen pou pase nan raje a pou ale Etazini. Men wout tren an. Men kote lè tren an fin lage w pou degaje w. Ou wè kòman bagay la ye? Son kesyon de degaje w vole. Si pye w kase, pye w kase. Men tren an pap kanpe.
Sak yo move zafè ya yo.
Yves sak move zafè ya yo. An nou fon ti storisite politik pou zanmi ki swiv yo pa bliye nou pral pale nap pale aswè a eske prezidan Jovenel prale oubyen eskel pap ale. Sylvain, sa prale ou byen li pa prale? Sa an kesyon pastè.
Sa w di m la?
Li an kesyon.
Li an kesyon.
Sa vle di ou pa konn si l prale ou pa konn si l pa prale. Antouka, n ap swiv pou nou wè. Jan m wè bagay yo ye la, bagay la yon ti jan konplèks nan men nou la. Kòm dat la pa lwen. An, gon dat? M tande yo di 7 fevriye. Kòm jodi a m kwè l 6.
Enben ou bon menm jan lè ane a tap fini ou te di jou ji mwen zen bon ou pa di jou ji mwen zen ou zo di la hein sa pa menm mwen mwen zen eh mwen kelke kelke zen kelke zen hahaha wouyy.

L ap fè respekte otorite Leta. M pa konn si w wè l, m pa konn si w pa wè l. Li te di nèg k ap teyorize moun ak zam yo, li gen pou l mete yon fwen ladan l. Bon, m pa konnen ki fwen. Oubyen yon djak. M pa konn si se fwen devan oubyen fwen aryè.

Se serye e peyi a sou prezidan e jovenel gen plis moun plis moun ki gen zam paske banm fon ti stori site Epok Aristide yo te di se site soley. Puiske yo te di se sous epok Aristide se te site soley, mwen menm epok 2004 m bon garanti zanmanm. M te rete site solèy mwen menm. Gen bagay se mwenk pou ta di w sak pase. Jenn timoun de 7 an ki 8 an se yon antèn. Ou ka pa konprann gwo mo sa yo menm ou konn antèn nan televizyon oubyen nan radyo. Antèn nan se timoun k ap veye pou lè lapolis ap antre nan solèy 4 nan solèy 4 se timoun k ap veye lè lapolis ap antre douya paske mwen m te gon lekòl pwofesyonèl douya e m pa t konnen si lame wouj se te dèyè lekòl la l te ye non. Malgrem lekol la chak jou. E map diw ekip sa yo yo gen anpil anpil non selman yo gen anpil sekrè men yo gen anpil moun tou kap goumen pou yo. Anpil moun kap veye pou yo. Se pa konsa non ou wè e e mta di Peyi a vin jwenw wèl la epa konsa. Kap manje yo bon diri ak grès jenès fòk nou kriye rele. Moun ki ban nou jovenel la li rele joseph michel mateli e chak fwa m wèl parèt nou ti entèvyou li di sa ou pa vle wè a se li ou pral wè m pa konn mwen si se legliz li oubyen kisa li ye oubyen si se demon an li pral chase.

Se pa pozisyon negatif la sèlman pou met devan men fò mete kote pozitif la devan tou. Sylvain m pa konnen ou ki eksperyans ou fè selon politik Ayiti men mwen, etan pwofesè, m fè anpil eksperyans m konn kouri sou kawotchou, m kouri anba bal, bon wè de la de, yon lè m sot fè kou Placide Louverture epi m kouri desann nan Delma 2 epi m tande. On kout boutèy fè ping! Lè sa m t avèk twa etidyan. On lòt kout boutèy fè ping! Gen youn ki frape nan mwen ping! Kousi twa kout boutèy la se twa anons ki fèt. Sa vle di moun ki moun zòn nan, premye kout boutèy la m wè on elèv kouri. 2 yo mwen 2 yo sispèk. Dezyèm kout boutèy la m baw garanti distans m vire pou map chèche 2 yo paske yo menm yo rete nan pwent rue ti masamba. M baw garanti m bezwen yonn pou fon kafe m pa wè. De syèk an syèk nèg ap pipi vòlè pipi agrè malfektè magouyè blofè de jou. Se vè pyem mare. M pa konn kote si se pou tounen pou m tounen. Si se pou fè a. Moun ki te fòs mwen yo, yo kouri kite m. Ou gentan bare. M kouri rantre nan yon koridò. Floup! Hey! Lè m antre nan riyèl la, frero, m jwenn prèske yon kenzèn nèg gwo zam nan men yo

Silvin, lè m parèt, gen nèg ki di m, kote w prale? A, se yon etidyan w ye? Apa valiz nan men w, m di non mesye, se kou m sot fè. Gen yon ki di, kou w sot fè? Ki lekòl w sot fè kou la? M di, Placide Louverture an la. Epi, men depi m pale, kè m yon ti jan vin yon ti jan trankil. Men, m wè nèg yo ap rale yon seri de nuaj papa. E pa ti nuaj lè w wè gwo tranpèt lapli non. Epi nèg ki chèf la a di. Hey vim pale w piti. Oh bon m son piti papa m two avanse Lè m avanse kounye a Li di m konsa kote w pral la M di m sot fè kouse lakay mwen m prale M tande ti mouvman ou pa ka di gwo bagay non papa M tande ti mouvman m ap chèche yon kote pou m abrite Li di ou pa nèg zòn nan e lè w fin abrite w M di non bon m ap gade pou m wè si m konn jwenn yon kote pou m soti sou lari.

Epi yo tounen avèm, m wè yo vire m tonbe tonbe Dèlma 6. Lè m tonbe Dèlma 6, nèg la pa kite m non frè, gwo zam li nan men l, m devan tankou s on vòlè y ap mennen oubyen yon bèf ki ap mennen abatwa. Kon l rive deyò l gon kamyonèt li rete l. Chans pou mwen, chofè a te gen yon plas devan, li di, Ey! Mete misye pou mwen nan Dèlma 33. M moute kamyonèt la chofè a pèm. Sa se son chèf ki mete m bon mwen m tounen chèf. M ap di w sa sensèman bròdè. Chofè a rive avè m dèlma 33. Piske son chèf ki mete m devan l. La l mete m jij jeral batay wi. M son chèf tou lè fini li ban m 10 dola ayisyen pou m peye machin m al kwadèboukè avèk tout.

Moyiz kanpe, li fon deklarasyon. E nou pral gade, nou pral chèche deklarasyon prezidan Jovenel la pou nou wè ki fondman li genyen. Paske prezidan Jovenel di ke. Li menm. Li menm. L ap tounen yon zo pwason pou mesye opozisyon an. Zan zo pwason lè l koke nan gòj ou li nwizib. Nèg yo, nèg yo. pwoblèm. Men pwoblèm ki genyen lè m t ap di talè a Sylvain nou pa gen opozisyon. Poukisa paske opozisyon pou kont yo pandan y ap goumen ak pouvwa y ap divize antre yo. Sa vle di yo vin soti p ap regle anyen. Piske yo p ap regle anyen yo gen yon sèl bagay y ap defann.

On gwoup nèg mete yo devan. Sou Aristide wap gade la sou ekran Aristide te di lapè nan tèt lapè nan vant m tounen men poutan epòk Aristide la se te lagè nan tèt lagè nan vant paske sou Aristide se lè anpil moun te mouri nan GNB Moun mouri anpil manifestasyon nasyon zini antre mwen menm lè nasyon zini antre se epòk m fenk ap kite site solèy m te gen m te direktè yon lekòl anndan pou m di w yo pèse kay yo tankou ti paswa kout zam anpil moun mouri anpil malere pase sa vle di ayiti son ti peyi k ap soufri ni nan men blan ni nan men pwòp pitit li. E non sèlman Ayiti ap soufri ni nan men blan ni nan men pwòp pitit li. Ou konn sa k vin pase, Silven? Nou vin tounen nan yon pozisyon nou pa konn ki sa nou ta deside. Jodi a mesye politik yo di nou kouri, demen si Dye ve, yo di nou kanpe. Apre dmen yo fè kòb la ankò, kòb la nan men yo, epi yo di nou. kouri. Ebyen kounye a nou tonbe nan Jovenel Moise. Ebyen Jovenel Moise te kanpe e l te di pèp la li pral ban nou yon souf. Se vre wi, Jovenel Moise depi lè l moute sou pouvwa, depi nan eleksyon l kòmanse gen opozisyon k ap trake l. Opozisyon palman, opozisyon opozisyon. Enben, tout ap make l. Piske tout ap make l, sa vin rann Prezidan Sylvain li pa ka genyen, li pa genyen l fè. Chak sa l pral eseye fè, yo kraze l. Leplisouvan, tout prezidan k monte nan peyi Dayiti, se konsa l ye. E pa Jovenel sèlman. Aristide pase menm bagay la.

Eske nèg sa yo vre revolisyon sa mizik revolisyon liye wi ki djab prezidan chita mesye ou kwè de mesye te vwa ka chita konsa freo hahahaa moun ki moun kap swiv emisyon dim souple dim eske de mesye te vwe jan bonòm sa chita la mesye le prezidan eske lap ka chita alèz ou ka wè de mesye chita pi alèz.

Yo byen di wi, menm si m mèg, menm si m son ti gason, men m ba w garanti zo pwason sa e nan gòj nou lap rive. Poukisa yo mande prezidan Jovenel ale? Nòmalman Sylvain, manda l poko rive. Non manda l poko rive.
Tan poko rive. Se de mesye kap fè l egzatman, egzateman 4 an. 4 an.
Men pandan tan poko rive a. Konstitisyon an di yon bagay, prezidan fè èrè tou. Ki èrè l fè? Paske pa bliye jodi a n ap pale yon politik nou pa ni pou ni kont. Ki èrè politik prezidan fè? Premyèman, prezidan manda palman fini. Si manda palman fini e sa vle di palman kaduk. Konstitisyon an di konsa prezidan dwe apre 1 an si manda palman fini li menm tou manda l fini. Sa vle di selon konstitisyon prezidan apre demen si l vle l pa prezidan ankò. Se pa mwen k di l, se konstitisyon an. Men, an nou gade anje ki vin genyen aktyèl. Peyi a pa gen palman, li pa gen majistra, li pa gen kazèk azèk, sa vle di peyi a gen yon pouvwa totalitè nan men prezidan. Si prezidan ale la. Li pa fè eleksyon peyi ap tonbe non katchou bonmbe. Li pap bèl ditou. Poun ta wè san yo pa fè okenn preparasyon pou ta tande demen sidye vo pa gen prezidan. Enben kounya se group ame ki pral touke zam li lòt la pral di se mwen kap chèf lòt la ap di se mwen kap chèf paske opozisyon pou kont pa yo yo pa mete tèt yo

Enben yo vin soti enpozisyon olye ke yo o opozisyon. Si opozisyon te regwoupe yo depi lè manifestasyon yo te byen pran yo, Jovenel te gin ale. M ba w garanti sa. Paske Jovenel depi lè sou kesyon Petro Caribe a, m wè Jovenel pa t ale manifestasyon Petro Caribe yo. Ni blan ni ayisyen tout moun ap mande kob kob petro caribe a mwen jovenel pat ale m di opozisyon an lach. Avek ee koman yo rele mesye sa yo ki te konn nan tet manifestasyon epi se m tande a jovenel ba yo machin yo pran machin epi yo pa nan opozisyon ankò m poko janm tande yo ankò. Pakèt opozisyon lach. Ki tonbe sou li fòk yo ta plak. Epi mwen m tap di sa maten Sylvain. Depi lè m nan peyi m, m piti map viv, m granmoun, m poko janm tande gon bagay ki fèt nan peyi a yo di men sa opozisyon an fè. Pa gon pati politik Ayiti ki gon lekòl yo mete pou pèp la. Pa gon pati politik ki mete omwen yon lekòl pwofesyonèl. Se sa k fè w wè Bèlè ap goumen la. Se sa k fè w wè Lasalin ap goumen la. Se sa k fè Gravin ap goumen la. E majorite geto yo, yo ba yo zam men yo pa ba yo ni lopital, ni lekòl, ni metye pou yo aprann. Zam sèlmen y ap mete. M pa di Prezidan Mateli te bon. M pa vin la pou m defann moun. Men. Pami lè prezidan te pase mateli te fon bagay nèg lari yo l ramase yo yo montre yo kondwi nèg ki kapab li achte machin ba yo pou yo peye jiskaske pou yo fin peye pou yo soti nan lari a si tout prezidan te fèl jodi a nou tap gen yon minimòm moun ki pap travay yo tap travay a tèt. Kòm ou ta vle prezidan jovenel.

kont yo paske gen bagay yo vin deside pou fè nèg geto yo tou yo pa egare yo di non sa pa kapab fèt la oubyen mesye le chèf non sa pa kapab men kisa m di mesye k nan geto yo tou yo fè erè tou ki erè yo fè lè yon nèg ba w zam w al goumen pou li a ki fen A ki fen? Li ba w kòb. E lè l fin ba w kòb la? Kòb la fini, zam nan ret nan men w. Enben, tout nèg ki gen zam oblije defann tèt ou. Se sa k pwoblèm nan. Paske souvan fwa nèg ki pran zam yo, mesye sa yo k ba yo zam nan yo pa voye yo lekòl. An nou pran egzanp, nan peyi serye, yon nèg tankou Anèl. Li pa tap nan prizon non. Yo tap pran anel metel nan lame pase on neg ki ka ramase tout moun sa yo dèyèl ki ka kanpe pou kont li ki bay problèm non sosyete konsa li lap itil peyi yon neg kap kout ti lapli mwen m pa konnen yo non m tande neg sa yo se neg yo te dwe pran mete nan kò peyi a pase nèg sa yo nèg ki gen kran sa yo konsa yo pou defann peyi a ba yo mwayen ba yo mwayen ba yo fanmiy yo mwayen pou yo lage sa yo tap fè a atè epi sa w tande a yo vin sèvi peyi a. Nan gwo peyi se konsa yo fè l an nou pran egzanp isit la kote nap viv la chak bandi notwa ke lapolis wè kap trake yo kap ba yo pwoblèm yo pran yo yo fè lavaj pou yo epi yo pran yo yo mete yo nan de kan de militè pou sid e desid tire tout sa kap fèt e nèg sa yo yo plis bon yo mete yo nan kò entelijans tou paske yo konn tout kote k gen geto tout kote k gen bandi ladann yo te ye e yo konn tout ti trik tout ti jès tout ti mès.
Vous écoutez Radyo Dayou FM. Epi tou, Pasèl, te tèlman lòt ti bandi ki te dèyè yo, yo vin wè direktè, yo ta di direktè bandi a vin ap defann peyi a, yo menm tou,
y ap chanje. Y ap chanje atitid yo. Epi, lòt bagay m ap di, lòt bagay m ap di. Gen moun Gen moun ki antre nan banditism son zanmi k antrene l menm rezon l pa konn ni poukisa l antre paske m ap di w m konn tande yon seri de jèn gason k ap pale k ap di a m pral fè yon ravaj yon kote wi lè w gade nèg ki di l ap fè ravaj la li gentan pi pè ke ravaj li pral fè a men piske l gen bakòp dèyè l Li konnen li gen yon chèf dèyè l, chèf li gen dèyè l la, depi l deside di l pral fè dezòd, chèf la kanpe dèyè l. Enben, sa k pase? Menm jan m t ap tande maten an, yo t ap, m t ap fè yon tande yon entèvyou sou Anèl, gen chèf, gwo chèf ki rele Anèl, ki di peyi a twò frèt, fon ti chofè l mwen.

Sa vle di si anel gen chans poul chofe peyi a anel son gwo chef gwo chef wi frè.